E m salye tout telespektatè k ap tande nou la. E m salye tout oditè tou k ap tande nou la tou. Alò fò nou di ke fèt Notre Dame d'Assomption de Petit Goâve se yon fèt k ap fete trè lontan desa. Men se yon fèt ki kòmanse genyen de estansyon ekstraòdinè apati de fen dizuityèm syèk la. Lè sa se te toujou pati espirityèl la ki te vrèman, m kapab di, ki te evolye ladan li. Men fèt sa ta pral gen yon lòt dimansyon se apati de nan dezyèm mwatye diznevyèm syèk la. Lè sa, Tigwav, legliz Notre Dame d'Assomption Tigwav, Soulouk, ki te fèk pwoklame kòm anperè sou le non de Faustin Ier, Nou di ke se apati de dezyèm mwatye diznevyèm syèk la, lè sa a, Faustin Soulouque ki te fèk nonmen tèt li anperè sou le non de Faustin Premye, li ta pral restore legliz Notre-Dame d'Assomption de Petit-Goâve. Nou tout konnen ke Ti Soulouk se te yon òm estravagan, se yon moun ki te renmen fè wè. A lepòk sa, misye debake tout gouvènman nan komin nan. E lè sa, fèt la vin gon pòte non sèlman espirityèl, kiltirèl, men li te gon retonbe ekonomik sistematik estraòdinè pou Tigwav.
Tigwav te toujou gon pwa politik. A. Tigwav te toujou gon pwa politik e a lepòk la e vini sou louk anndan fèt Notre Dame d'Assomption, retonbe ekonomik sa te tèlman pote ou gen lenpresyon se tout komin an jeneral. ki te benefisye byenfè sa a? Nou ta di, apati de ki lè, anviwon ki ane, fèt Notre Dame te kòmanse fete, si n ta pran l apwoksimativman? Apwoksimativman, fèt Notre Dame d'Assomption de Petit Goâve, li kòmanse egzatteman fete, m kapab di, nan ane 1801 pral nan 1802. Lè sa avan lendepandans. E apati de 1797, 1798, legliz Nòtredam Dasompsyon li te an plèn konstriksyon. Men fèt la te kòmanse fete avan sa, men lè sa anplè ke li te genyen apati de 1798, 1799 pou rive de 1801 an, li pa t ankò gen estansyon sa. Paske yo te toujou fete l nan yon legliz ki pa t tèlman kòdyòm, yon legliz ki pa t tèlman, e m kapab di, yon grand legliz. Donk sa vle di ke ansanm de fidèl, ansanm de layik, moun ki te konn ap frekante legliz la alepòk la, li pa t ankò konsa. Se lè legliz la fin fete, Legliz la vin atire yon gran nonb de moun nan popilasyon an apati de 1798-1798, 1718. Lè sa a, pil moun vin wè legliz sa a s on gwo bagay e apati de 1801, legliz Notre Dame d'Assomption de Petit Goâve kòmanse fete 15 out la anndan gwo gwo legliz sa a epi moun yo vin pote boure. Se lè sa ke legliz la li vrèman fete de fason ekstraòdinè. Men tankou m di, pandan tout espas sa yo, donk moun te toujou vini, men arive de Soulouk apati de 1855, Lè l fin restore legliz Notre Dame d'Assomption de Petit Goave e vini de sou louk la, nèspa li vin gon tonbe ekstraòdinè e lè sa se tout komin nan ki anbranl, se tout komin nan ki santi yo konsène e rive sou louk la, nèspa retonbe ekonomik ke l vin gen ladann nan, e pa bliye sou louk se moun Vyalè. Lè sa vyalè vin fond ladan ni, lè sa m kapab di komin nan de fason jeneral vin genyen yon retonbe ekonomik, an menm tan tou pati kiltirèl la li vin ranfòse e depi lè sa tou tradisyon an tou rete, donk fèt Notre Dame d'Assomption de Petit Goâve li vin genyen yon aspè kiltirèl ekstraòdinè, li vin gen yon pòte ekonomik estraòdinè e san teni kont de pati espirityèl la ki te toujou kenbe. Nou gen enfòmasyon sou loup gen souch li tou nan zòn Tapyon.
Soulouk, Pa bliye ke Soulouk, li fèt nan lokalite Vye Chodyè premyè seksyon Piti Gwav, men an menm tan tou li te gen paran n yo tou ki te nan zòn Tapyon anba Tapyon. Donk jiska prezan si w ale la w ap jwenn de moun ki se Soulouk ke yo ye, ki se ki gen lyen parante avèk Fostin Soulouk ki se menm yo menm nan tou. Ok, lè w rive Vyalè, ou pa t tèlman jwenn moun ki te rele Soulouk. Paske Soulouk te siyen sou manman l, e manman an te gen sèlman de pitit gason, e de pitit gason sa yo pa t kite, yo pa t fè pitit anba, sa vle di ke yo pa t kite tras anba. Non fanmi lan e Soulouk?
Non fanmi an se Soulouk. Men Soulouk li menm se sou manman l ke l te siyen a tout frè a. Paske zafè l rele Faustin Elie Soulouque. Faustin Elie Soulouque, Soulouque pa t siyen sou papa l, paske papa l te yon afranchi, papa te estime ke madanm sa ki se Marie Catherine Soulouque, Marie Catherine Soulouque, te trè pòv, trè ba, donk li te estime ke li pa enpòtan pou l okipe yon pitit avèk yon fanm pòv konsa. E lè sa ki te yon Af, ki te yon esklav, yon esklav nwa ki te soti nan peyi Mali, ki vin tonbe nan komin Ti Goave, k al rete Vye Chodyè, ka yon blan, ki te yon sèvant blan, e afranchi sa, e jiskaprezan, yo gen tras yo nan Ti Goave, men l pa t okipe pitit la. Men ki jan Soulouque siyen sou manman l. Men papa Soulou se te yon afranchi ke li te ye a lepòk la. Ok, ann retounen nan fèt Notre Dame Ti Goave, men èske fèt sa a se fèt katolik sèlman oubyen se fèt tout moun Ti Goave jan anpil moun vle fè kwè li a? E fèt Notre Dame d'Assomption Ti Goave se fèt tout moun Ti Goave. Lè sa a, ni pwotestan, ni katolik, ni vodouyizan, ni tout lòt moun ki gen lòt sansiblite kretyen yo, toujou fete l kòmsadwa. Paske pou yo, 15 out se pa yon fèt chanpèt ke sèlman ke l ye, men se yon evènman m kapab di kominal ke yo pran an chaj e an konsiderasyon. Yo jwi de retonbe l. A yo fete l. Pa ezanp si w pran nan ane 60 yo, te gen otorite lokal yo ki te toujou kenbe tradisyon an. M ap pran de egzanp. Pa egzanp, genyen otorite lokal yo alepòk la, bò ane 60 yo sitou, w ap wè mesye sa yo, lè yo tande fèt la ap fèt, lè sa tout peyizan ap soti nan tout 12 seksyon kominal Tigwav. Ki sa yo fè? Y achte nat, yo mete k anpil notab lan vil la, yo mete k anpil gwo sitwayen anndan vil la, peyizan yo ap dòmi. E nan menm meri a tou yo konn ouvè pil nat pou peyizan yo vin dòmi. E lè sa yo ba yo manje, yo ba yo brè, e peyizan ap mache, y ap evakye nan tout aktivite yo, epi jou 15 out la, epi y al asiste mès, e dan laprè midi ou wè tout ap kalonnen moute yo pral lakay yo. Se t on bagay ekstraòdinè. Donk, sa vle di ke lè yo vini, ni pwotestan vini, ni katolik vini, ni vodouyizan vini. E lè 15 out, bò ane 60, tout ane 80 yo, gen premyè seksyon avèk Lakil, de zòn sa yo te toujou kenbe fèt la pou yo. Paske tout vodouyizan te toujou vini pou yo fete. Yo adrese pa t sèlman lè kretyen katolik, men se tout kominote petigwavyèn nan ki te toujou pran fèt sa pou yo. Se sa fè ou ko pral wè, dyaspora yo tou, te toujou kenbe fèt la pwisan. Dyaspora ki se petigwavyen ki aletranje, donk lè yo vini yo vini avèk zanmi yo. Yo vini avèk kamarad yo. Donk, lè yo vini, nèspa, yo demere kay paran yo, yo demere kay zanmi yo, e lè yo vini, yo vini avèk lajan. Lajan ap brase anndan komin nan. Se te yon bagay ekstraòdinè. Donk, akote de dyaspora yo tou, ou pral jwenn lè gran djaz ki te konn ap debake. Ou jwenn lè koupe, jisteman, wala, ou jwenn lè koupe kloure, lè bosa konbo, lè dupi, eksetera. Tropikana. Tropikana. Donk, se de dyaz ki te goun tradisyon vin Tigwav nan fèt 15 out. E se nan liye sa tou pral jwenn bosa ki pral e konpoze yon mizik. ki pral fè yon chanson ki pral rete selèb pou tout peyi a, Ti gwav, ti gwav, ala fèt koute chè. E fèt la koute chè vre.
E fèt la koute chè vre. A lepòk sa a, lè w vin Ti gwav, e nan fèt Ti gwav, se pa t yon fèt chanpèt ke w te vini, se te yon evènman ke w te vini. Lè sa a, tout komin nan konsène. Pa ezanp, e lè w genyen e pèleren k ap sot tout kote. Pèleren ap soti Okay, pè li ap sot Jeremi, pè li ap soti nan Nip, pè li ap soti nan zòn lwès la nèt. E lè sa devan legliz la ou pa ka mache. Tèlman gen moun, se pa se pa 100 moun wap jwenn, se pa 50 moun wap jwenn, se tout yon popilasyon kap dòmi leve. Reyalite la jiska kèl ane? A reyalite sa li te demere jiska nan kòmansman e ventenyèm syèk la. Se apati de ane 2000 yo sitiyasyon an kòmanse desann avèk e sitou evènman politik yo. Mentenan, reyalite sa ke m, deskripsyon reyalite sa m sot fè la, depi nan nan dezyèm mwatye diznevyèm syèk la, rive jiska ane 80 yo, se konsa l te ye. E tankou m ap di w gen de djaz lokal tou te konn gen de djaz lokal. Pa egzanp akote Bossa Combo t ap pèfòme, akote de Koupe Kloure k ap pèfeksyone, ou te jwenn de djaz lokal. Pa egzanp ou gen yon djaz ki te rele Pijisistèm. M pa konn si w te konn sonje yon djaz konsa lè w te timoun. Bgy system pou ane 80 yo a kote de bossa tou lap bay anbyans. Mpat gentan la. Son djazz lokal. Ok men men aprè jiskaprè nan kesyon kanaval te konn vin gen yon seri pikliz, system band. Ou gen system band, ou te gen caliente, ou te gen pikliz, pikliz de regrete memwa se te e e e e Sony Auguste direktè kolèj Pòl Locha sa ki te nan tèt li ki mouri.

99 ane 2000 yo kòmanse desann. Donk tout lè sa yo djaz lokal yo tankou Pikliz, PJ System, te gen Caliente, te gen Flanbo elatriye. E pandan m ap di sa m ap tou pwofite pou m di gen yon gwo gason Tigwav, Yvon Ogis. Se youn nan moun ki te kenbe dyaz la, ki te kenbe konpa nan komin nan vrèman an vi e son nèg m kwè ke nenpòt nèg ki majistra yon lè pou ta ba l yon plak donè paske son nèg ki kenbe dyaz la pandan prè de 25 an l ap met anbyans san relach. Misye ap viv nan vil la la? M kwè misye lòtbò. Koman se granmoun vyeyi men m kwè ke li merite onè sa. Nou gen fòmasyon Duperval Lebrun tou ki ap fè travay li.
Wi Duperval Lebrun, ou genyen ou genyen Orlando Hyacinthe Tido aktyèlman k ap travay nan DGI se youn nan moun tou jèn jiskaprezan ki la k kenbe djaz sa ki te kenbe konpa anndan komin nan e moun sa yo yo merite onè popilasyon an.